E mwen rele se pou m di w ke m pataje pwen de vue ke w te derape avè l. Ah ok, mèsi.
Pil bagay ke. Ok, ou tande mwen? M ap avèk ou. 5 sur 5.
Ok, mwen pataje pozisyon w, pwen de vue w ke anpil bagay k ap fèt la se enjerans ke yo ye. E m pa menm ale nan koze enjerans lan. Ok, paske li toujou pi fasil pou yon politisyen. Syen oubyen moun kap kòmante, kòmantatè politik, analis politik, kritike Ayisyen parèy yo, politisyen parèy yo, ke yo mete reyalite blan an ki, depi 1915, m ta kapab di, ipoteke souverènte peyi an. Ipoteke! Sa vle di depi 1915, nosyon de souverènte an se yon bagay ki Wachintonn, se yon. a nan men nou sa vle di ke la m pa menm tou pale de kesyon enjerans sa vle di ke majorite nèg m kapab di andeyò de on nèg tankou François Duvalier e e Estimé nèg sa yo majorite moun se dè gouvènè ke yo te mete la a ke nèg y ap dirije o ke e nou klè sou sa donk lè pa egzanp m sot ap tande Stanley se pou Stanley di m lè anba aprè desizyon pou rezilta e e eleksyon 10 2011 avèk Michel Martelly Milan Manigat pou yo te re antre Martelly Nan Ghost lan, ki sa l te rele? Sa te plis ke yon enjerans. W ap byen pale. Sa te plis ke enjerans, se enpètinans menm. Epi m ta renmen ke tout refleksyon ke n ap fè, nou fè l an rapò a moun sa yo k ap rete enmi nou etènèl, jan Jean-Jacques Dessalines di nou an. Nou te oze èt lib, an n kenbe libète sa a pa nou menm. Paske moun sa yo, yo p ap janm vle wè nou e yo rayi nou, yo gon hèn etènèl. Nou gate manje yo, nou kraze yon sistèm. Donk mesye fòk nou klè sou sa, fò n toujou konsyan ke an 2003, Denis Paradis al chita o Kanada avèk yon ekip politisyen e yon ekip ok konsil e ot pou nèg yo monte yon strikti yo rele Kò Gwoup. Kò Gwoup lan deja son frekansite, son enpètinans ki pa egziste ankenn kote sou latè ke sèlman an Ayiti pou gon gwoup anbasadè, konsil ki reyini pou y ap deside. nan afè yon peyi. Non, la ou klè, ou klè Marc Arthur. M panse ekzanp yo chita. Se odasye oubyen kretinis oubyen si nou pè blan paske nou konnen ke nou pap jwenn pasaj nan blan di se blan nou pè. Vous suivez Men pa rete pandan gen de jèn k ap tande nou Vous suivez epi pou n ap di ke pa gen enjerans nan ka Ayiti an. Mesye pa fè pèp lan sa. Se menm jan m pral vin sou istwa kounya Guy Philippe lan. W ap wè ke mwen menm ou konn poukisa m mentni pozisyon M kanpe dèyè Guy Philippe jouskaprezan. Bon mwen menm se aprè 7 fevriye m te rele w andeyò de mikwo m te di w sa. M di tal m pa konn poukisa nèg yo pè Guy konsa. Ou menm ou te di m Makaty m pa wè rezon an vre non. Anben telfò aprè 7 fevriye. M te di w sa avan aprè 7 fevriye m te konn tout mannigèt ki t ap fèt. Tout te fikse Guy Philippe. De grapyay politik ou oblije fè reyinyon akò akò akò kont premye minis kont prezidan li pa fè nèg yo pè ni anbasad ni DJ Fizeme pou fokis yo te mete l sou grandazè Guy Philippe. M pral lwen avè w, m pa konnen si yo konnen misye se yon gèp panyòl anrapò a lè yo te jere a misye an 2004 yo te wè sa l fè yo met bato yo vre mwen menm mwen gen moun ki filme l mwen lage l nan emisyon m bato a kanpe pou Guy Philippe pa pran lanmè apati de la m vin konprann ke nèg yo ki wè pi lwen ke politisyen ki wè pi lwen ke tout bagay nèg yo konprann byen ke le mo revolisyon se aprè misye sot nan prizon Li prononse tout tan la a nan sou tè Dayiti. Pou nèg rayi Guy Philippe ou nèg renmen Guy Philippe, fò w dakò ke se rantre Guy Philippe ki fè mo sa a adwat agoch. E nou te wè efè l, li gon premye tan li te mete pye l atè. Anben, an n fè yon demach de revolisyon, bagay yo gen tout yon longè. Nou konnen ke revolisyon ayisyèn lan, pwòp yon nèg tankou Maniga l ap di w li fèt nan senk peryòd, laperyòd Zabèt, laperyòd Makandal, laperyòd Boukman, laperyòd Louvètiryèn, e la période desalinyèn. Sa vle di ke se pa moun ki kòmanse revolisyon an pa oblije fini l non. Nou toujou gen rekonesans ke mo revolisyon an se Guy Philippe ki pwononse l, ki mete l an branle, ki fè n ap kòmante sou li. Donk blan an li menm pè l. Si blan ka pè l nan yon nivo konsa jounen jodi an, m panse ke fòk nou defini strateji epi nou kanpe dèyè ideyoloji an, menm si se pa Guy Filip ki fini n men Ayiti jounen jodi an tèlfò. Yon peyi ki genyen prè de 700 mil zam k ap sikile, ki gen dè jèn ame, kounye a gen brigad ame, kòz l ap fini n yon revolisyon sanglant. De bagay kon de bagay.
Donk vle ou pa gon katchouboumbe k ap pete avèk reyalite ke n gen la. Men nou klè ak kondisyon reyini. Sèl sa m kapab yon ti jan repwoche Guy Philippe, se manke de estrateji paske revolisyon an te dwe pi djanm aprè asasina Bsap yo paske jan sove de jistes lan e ti mesye sa yo ki di m pa konn si se vre si l fo ke yo te ede w echape an palan de kris la donk te dwe genyen yon strateji k defini pandan revolisyon dyab li an se li k pral bondye demen moun ki viktorye an depi nou genyen revolisyon an menm viv ansanm si l chavire sistèm nan la li pran pouvwa a jan w wè nèg nan an siri an la yo te met teworis sou do l kounya yo met tapi wouj pou li an. Pa etone w non ke loksidan pou enterè l vin negosye a Babekyou. Ah Stanley Lucas koman w ye?
An ale rapid banm yon mèt de tan Stanley fè pwopal la. An ale Stanley koman w ye? Fòk eleksyon fèt nan peyi a. M ba w konn kijan. Mwen salye tout edisyon m salye Telfort m salye tout oditè yo. Donk nan deba ke n ap fè la ou di yon bagay kle. e Dèlfò. Edikasyon an, san li menm nou pa ka sòti kote n ye a. Paske se atravè ledikasyon ke timoun nan lè l vin sitwayen, li devlope le nasyonalism, le patriyotism pou l defann peyi l, peyi l ke l renmen. Donk eleman ke w bay la nan deba a se yon eleman kle. Dezyèm eleman kle nan deba a, mwen menm m p ap dakò avèk yon seri dentèvenan, pa gen enjerans. Enjerans lan se yon konsèp ke. Bernard Kouchner devlope apati de yon liv ke l ekri an 1979 ke l rele Le devoir d'ingérence. Nan ka pa nou an pa gen enjerans. Se yon prezidan peyi a k al mande anbago an 1994, se li k mande entèvansyon militè an 1994 tou, li mande Nasyon Zini debake 17 mil sòlda an 1995. Lotrejou la a, se menm nèg sa yo ki fè debake, se yo menm a Loran Sensi k al devan Nasyon Zini mande entèvansyon militè. Enjerans se lè blan deside li menm menm l ap vini. Nan ka pa nou an, se yo menm k al chèche l. Se yo menm k al chèche caricom. Donk, pou mwen menm, pa gen enjerans. Nou gen yon klas politik ki trayi devwa l konstitisyonèl li e. Se yon dal trèt! Absoliman. Donk, pa janm gen redisyon dè kont jiskaprezan nan. Se dè responsab Leta k al mete anbago sou pwòp peyi. peyi yo. Responsab leta ki fè 22 mil sòlda ameriken debake an 94. Responsab leta ki mande 17 mil sòlda Nasyonzini debake an 95. Yo pase 13 an nan peyi a, yo lage kolera, tout dega ke nou konnen. E lotre jou la, lè nèg yo al chèche Caricom, pa gen enjerans, se yo menm k al chèche. Donk, afè enjerans lan pa egziste nan ka sa. On ka spesyal, m pa wè l nan on pakèt peyi sou latè. Donk mennan pou sa pou sa nap diskite la a kawo pèmanan ke nou genyen nan peyi a nan rasin kawo pèmanan an se oligak yo e 98 pousan ladan yo gen papye m pap pale de boujwa peyi a non yon nèg tankou moura ki fè pat tomat la li envesti nan peyi a li gen enterè nan peyi a misye e boujwa ke li ye moun babankou yo ki envesti nan peyi a e boujwa mwen map pale d'oligak yo. Nèg kap piye leta, kap kraze peyi, kap mete gang, lè Reginald Boulos, lè Dimitri Vorb, lè Jean Marie Vorgio elatriye, nèg sa yo se oligak ki mete kawo pèmanan. Nan kawo pèmanan yo viv byen, yo byen mennen, yo fè dè pwofi enòm, dayè prezidan Jovenel Moïse te di sa, nèg yo ma, nèg yo mache byen lè gen sa rele lè zo twouble. Donk, ki jan nap rezoud pwoblèm sa? Oligak ki kenbe kawo pèmanan e ki gen paspo etranje nan menm. Wè! Reginald Boulos fin fè tout dega sa nan peyi a, li rive lòt bò l di se ameriken ke l ye. Gen lòt oligak tou lotrejou, pa egzanp Andy, apèd yo site non l, li di w se ameriken l ye, yo byen trete l Sendomeng, yo maltrete l an Ayiti. Donk. Alò, pa bliye kote n ye non Zenley.
Padon? Pa bliye kote nou ye nan deba a. Pa vasiye twòp. Pa bliye kote nou ye non. Map antre nan sijè a. N ap rive sou Fils-Aimé a. Kisa bilan Fils-Aimé a ye?